Granmoun, ou wè aswè m resi vin kote w, chak jou w ap anmerde m. W ap resi di m sa w ap di m nan. Chérie, pss, ou pale twòp fò. Kòman?
Ou pa wè m gen madanm? Mwen maye madanm oh dat m voye tenten ale. Ebyen m pa ka pale.
Non ou konnen vwazinaj se bèt ki londjèz talè aprè di ansyen madanm mwen ke gen moun ki te vin la. Ou kwè e vwazinaj ou pè? Ou m pa pè pè pap. Epi poukisa ou resi wè m dèyè kay lan? Kot salon an? Salon an?
Paske salon ap dòmi konnya m pa vle reveye l. Ou pa vle reveye l? Yeah. A di mwen e dèyè a ou ka resi wè m? Non tande sa. Wè m sanble yon fanm ki ou ka resi wè dèyè kay? Tande son ti bagay an prive ou konprann. Pase kote ou wè nou ye la talè la map etenn limyè a la moun pap menm wè nou la menm. Ou byen pale.
Mèsi frèm.
Ou bèl timoun ou ye. Bèl timoun.
Epi dèyè kay la ou resevwa m? Mwen dèyè kay la pou le moman cheri. Lè w madanm an m tout bon. Map resevwa w andidan kay la. Lè m madanm ou.
Wi. Sa ki di w map madanm ou? Non paske bon mwen menm son bon jènjan. Gon jan m ye. Cheri m tèlman renmen w bebe m byen kontan w vini la aswè a men ou pale twò fò 1 dezyèm teman cheri ou èske ou dakò renmen avè m m di w m pa gen madanm deja m ap ba w yon machin k ap gen kenpòt 26 kawotchou Sèl machin w ap ban mwen? Cheri oh m ka ba w yon jaden m gen yon jaden pòdepè m ap pran e m ap leve e m ap vin ak e isit nan Miami ak e tout grenn mango ki ladan e m p ap manje yon grenn. Men nou menm gason ayisyen nou gen anpil pawòl. Non cheri se pa pawòl se ke mwen menm se kèm kap pale se tout dwèt mwen kap pale se pla pyem kap pale se tout très chevem kap pale cheri menm zòrèy mwen ap pale cheri mon amour please renmn mwa kòm je te renmn cheri je te renmn I love you estlibidjis wè si w ta renmn avèm. Ou tap fè w bat mwen 4 fwa pa jou. 4 fwa sèlman? Wi, masaj yo rele sa. Tout la. Non cheri se pa pawòl bebe. Sa map di w la se verite. Se pawòl ki sot nan fon kè m. Se pawòl ki soti nan Platon, Mas, Jipitè, nan solèy la, nan lalin nan, nan mitan chak branch letwal yo cheri. Ou di w renmen m Bicha?
Wi.
Epi w renmen m e la ou ta mennen m nan salon an, ou ta ban mwen yon ti diven pou m bwè, e pa vre? Non, m te gen diven wi, pa fin rive nan 20 nèt, pase m te ouvri deja m pa ka baw baw diven expire.
Ou ka al achte yon lòt. Ou pale twò fò cheri. E ki pwoblèm ak sa, m nan pale fò. Vwazinay se bèt ki landjèz baby. Men kisa m bay vwazinay la regle pou mwen. Ou pale twò fò cheri.
Anben ou gen pwoblèm. Wap mete m nan chalè wi. Nan chalè kote w ye la. Ak vwazinay.

Son kanye us hein. Ah ah atò jèn ba lap vin pale kanye west kanye east sa ye la atò jèn sa yo. Repete sa w di ankò. Atè w jwenn li.
Ewe. Wè sa w fè la granmoun.

Ou pa yon mesye a mawo nwa pase la Yon mesye m sot flank yon souflèt la Li disparèt m ap chèche li m pa wè kote li fè pou m mande li padon
Granmoun Se ou k pou sot poze gwosè aksyon sa a M pral nan jijman ou
Pete Ou menm tou Oh Bondye m pran nan ilimilat. Ti Aykil. M ale kote M ale kote Mak di a May non may non bi a Mesye Se wonfle m wonfle piti a Men nou nou pa t vini pa wè Li sanwont Mesye m pa janm tande Bicha ap di la mesye e pa vre non men.

Yeah, ou konnen m pral m pral drav aprè m aswè map travay lannwit map travay lannwit e dim non mesye sa nap fè pou ikenn kap vini an? Mesye gad yon bagay mesye epou la premyè fwa m wè yon granmoun nan mitan nou konsa wi menn e jenn gason w ye? Oh
bon m di w bon ou ap pale m de jenn gason bon m poko mennen nou nan estrip klèb oh non sa rele monte poto oh.
Ebyen. An mèd wi Bicha, jem wè w la, w ka bay 4 kanpe toujou. Ou ap pale de 4 kanpe, bon. A la verite m pa ka bay 4 kanpe ankò, men m ka bay yon 3 pye edmi. Ey, talè mesye, talè. Gade, gade kiyès ki tèks mwen la, gade! Bicha w nan fòm sa toujou menm. Ey tande, ti Kalin, talè, talè, talè, talè. Raje m. Ban mwen sa l di a, gade. Tanpri papi, menm nan prizon an la. Eske w ka mete m deyò sou bèl? Bèl pa kwè e li konnen se pa anyen m fè ki twò grav. Sen mil dola sèlman bèl a wout la ye.
Mesye ou renmen fanm sa? Ti kalin tou!
M te bliye ti kalin mesye. Ha Bicha, ou sanwont. Valè poto fanm sa ba ou? Jan fi sa mal tretew bicha. Ti kalin wi epa ti kalin ki te mete w deyò. Oh oh ti kalin metem deyò sa fè 1 m retounen yo metem deyò ankò sa fè 2 nou fin ekonsilye ti kalin ale nan otèl ak on nèg Mike bare ti kalin nan otèl la I manke banm kou I manke fè nèg la banm kou. Ah bon yo tap pede fyèl. Bicha ou nan fanm sa toujou. Nan pou ki po.
Bicha pa dim se manzè ou pral rele la men. Pa jennen non. A monchè. Sa ou sa ou pran pen nan. Ah pa bay. Jan mal trete ou.
Map bay jere. Ok. Alo Walky. Watagwan bway. Gade eske ou toujou ap travay nan prizon ki sou dezyèm avni an? Ah ok m byen kontan. Ou ki chèf de pòs? Aww bèl bagay men yon bagay map mande w eske lon moun nan prizon eske li ka gen katcha pika sou li pou frennen moun nan ok m te konn sa men li ka gen bib nan men l wi sale m konn sa wi ok pou l etidye ok men eske yon moun ki nan prizon ka gen telefòn nan men l anndan selil la non ok m byen kontan enben ou wè kote wap travay la. Ale anndan yonn nan sèlil yo, w ap wè ti Kalin. Wi, sa k t ap fè m pase mizè a. M tande li nan prizon, e li gen yon telefòn nan men l. Ok, sezi telefòn nan. Toutswit? O, mèsi!
Enben, sa ye, an vin enstale pè a. Gade non, sa rele karma! Bon, ban m yon kout kanyen.
Kounya la granmoun ou ka jere yon jèn fanm tankou m? Bon pou valè pawòl ou sot ba w la ou montre w m ka m ka jere. Bon m tap jere kenpòt 4 bilding lè m te sendomeng nan bagay konstriksyon. M jere 4 gwo bilding pou m pa ta jere. Yon fanm sexy tankou w. Epi banm di w, wè lè map gade w m wè ou se timoun lalin mwad mas.
Wap fè m ri, ala granmoun funny. Wi, m fomi vre, m tèlman fomi, dèfwa m konn mechan, m soti nan fomi an m tonbe nan flanman. Sa ke si m kenbe w m ka. M gentan wè tip de fanm ou ye a, ou se pa yon fanm ki manje anpil. Men nan bagay sa m ka fè pwa kongo sa si w kanpe la l ap rete l ap chòv wi. Ou ap kite yon branch. Nan. E menm se pa sèl branch sa m p ap kite non. Si w antre anba m tou m ap kite yon branch tou non. Wi. Men ki tip de fanm ou renmen menm? Wi men jan m di w la.
M wè tip de fanm ou ye a se konsa wè mwen. Sa vle di yon tip de fanm jan w ye a ki pa manje anpil, yon tip de fanm ki pa pray nan fè chòpin, yon tip de fanm ki pa pray nan estidyo, yon fanm ki pa pe fè gason depanse twòp, yon fanm ki pa pray mande pou l al nan estidyo. 3 fwa pa jou, yon fanm ki pafway mande gason an pou mennen li nan èstoran, yon fanm lè anivèsè la yo rive ki pap di gason an fòw banm yon gwo kado tankou machim, yon fanm ki pap ezite lè anivèsè maril rive poul anvayil anba kado menm si gason ta va pa bay kado, yon fanm Ki pa pray nan fè mèniki, ki pa pray nan fè pyediki. Bon si yon tip de fanm ki pa pray nan mete pwèl zye, sa yo rele parapli sou zye yo.
Yon fanm k ap benyen mari l, yon fanm kòmsi k ap toujou fè kè mari l kontan, yon fanm kòmsi menm si mari a ta gon lòt fanm deyò, li pa gen pwoblèm, yon fanm Komsi m ta ka di w k ap tolere mari l menm si mari l ta va pa tolere l. Yon fanm lè l fin touche lajan an pou li di mari an m e chèk la. Yon fanm komsi lè pou gason an manje pou li di cheri pa fè efò pou l ap mete manje nan bouch mari a. Yon fanm lè gason an kouche pou l ale nan travay li pa bezwen alam se li k pou reveye gason an dousman komsi. Shh Hey chérie, mon mari, revèy ti Ou konprann, li pa bezwen kite alam fè djòb la Pou fanm nan pa dòmi Anpi pou se gason an k ap dòmi Ou konprann Yon fanm menm lè mari an pa al travay Pou ke fanm nan Se li menm k al travay Li di mari a Fè si mwa ret nan kay M ap ba w manje M ap ba w bre M ap pase rad pou ou M ap Tankou s on esklavaj M ap ye pou ou chérie Yon fanm ki pap mande gason an poul wè anndan bous gason an poul wè konbe kòb ki genyen men gason an gen dwa al nan bous fanm nan poul gade konbe kòb ko genyen menm lè gason an taka pran tout kòb la pou fanm nan pa menm fache menm Yon tip de fanm konsa mwen se konsa w ye e se sak fèm ka diw je te renmn ok franchustement. Kounye a m wè ki tip de fanm wap chèche. Map vini.
Ok. Oh. Enben. Enben, e konsa? An nèg gen chans sa resi. Fanm m t ap chèche a Bondye voye l pou mwen. M pral gen inik fanm konsa dan lavi. Wi. M p ap respekte pèpap. Yon fanm konsa, m ap mete l nan vitrin.
Men fanm ou tap chèche a. Exactement fanm sa. Mph.
Sa manje avèm la. Men banm di yon bagay. Bon son tip de fanm konsa menm map chache o mwen m konnen li pap gen règ pou li banm anbago pandan yon semèn men sanm mal a za papa. Cheri kè kontan m sot sou entènèt la la gade non m achte 2 biyè pou n ale nan cruise la wi n ap pral nan bato a.

Oh, menaj mwen rele m. Oh, ou mwen fè mwen gò baz. Madan Bicha, madan gò moun nan men. Oh, mwen nan bòl gè sou Bicha pti yo.
Alo cheri. Hey babe.
Ya, a kou dè mani jès kite la pou kont mwen la, mwen te map panse ansanm avè. Se kòm si ou te konnen sa vè mwen tap panse cheri. Kòman ou ye? Anfòm cheri, banm di w. Ah. M gen move nouvèl. Yow. Granmoun nan achte tikè pou m ale nan kouz avè l. Demen lendi a wi. Oh non, non ou pap fon pa. Pa gen bagay sa. Oh non ou pap fon pa. Ou tjou min m pa prale. Non depi m deside m fini paske se mwen nimewo 1 se mwen ki mèt. Ou konn jan Bicha dwòl, Bicha gentan peye tikè l epi pou m pa ale cheri. Li gentan fè tikè.
Si l te byen fè tikè nòmalman se mwen ki pou te bay otorizasyon. Se mwen ki nimero 1. Non sil potko achte ticket a m tap bal yon pawol kom abitid. Oh ok wap pale konsa. Mwen menm a mwen menm avek bicha kiyes ou pi renmen. Cheri ki koze ant mwen menm a gran ou menm a gran moun kiyes m pi renmen ou konnen se ou m pi renmen deja. Ahh ebyen si se mwen w pi renmen se mwen ki deside san mwen menm otorizasyon pa ou pa ka fon pa dayè m di w lundi map annik bezwen w. But pa bliye granmoun nan se marim li ye m marye avel. Sa pa regadem, ke w te gen plizyè ma ane marye avèk yon granmoun, yon granmoun deja wè granmoun nan pa menm ka baw sèvis se mwen kap annik jije tout bagay, pa gen bagay sa, ou pa fon pa, no. E kisam pral di Bijou la? M pa konn sa w pral di granmoun. Ah!
Jama kesam pa renmen avèw la cheri? Ke li te gen fè tikè ou pa, eske w te mandem otorizasyon fè tikè? No. Dayè ou te sipoze fèl fon tikè pou mwen tou, si w te vle al ou tap annik fèl fon tikè pou mwen tou, li tap fè n gou epi nou tap ale kay ou ansanm. Non m pa dakò ou pa fon pa non. Se pa dat bicha ap ofri m bagay konsa non. Kay te fè tikè li pa fè tikè wap degaje w avèk granmoun nan ou pap fon pa dayè lundi mwen bezwen l ok.
Ah. Epi m fini dakò Aby. Enben ok cheri lè nou wè na fin pale sa. Ou konnen sa w pral di e pa gen pwoblèm cheri. Map wè sa m ka envante. Kenbe ok bby.
Granmoun nan la. I love you baby. Bye. Alright. Bon men naj ou ye men. Zan yap sot sa mari lòk pase tout lòt sa yo.
Titi. Esak rele bon jènjan ye. Cheri, di yo konsa, Lady si Dye vle nap ale nan bato a kanmenm, vle pa vle, Lady se jou pam li ye hahahahaha, anpi sak pa kontan an yap fè sa yo vle. Lakou a pou nou 2 Di yo sa! Yo BT man pa de kou tanm pa kontan nan taon nan la non man Gade kijan map respire byen man Waww imajine jan kitan bèl la gade Gade jan pye w ye la ou just alèz ou nan on bon klima. On fredi kap fini avèk nèg nan New York man La bò isi a e la tout fanmi m ye e baz mwen ye. Imajine w kontan Map raple w pa de lèm te konn al New York papa.

Gade m ta van zèyè gade ah men gade bagay wap banm Lionel Messi sa gade yow manman zèyè men gade oh oh oh ahh sa fè twazyèm fwa okontrè sak fèm oblije toufounen konsa li dim gon moun kapral soti New York yon menaj eim tande kapral ahh Adèl pitit m gen kè sèl ankò e yon lòt bagay ankò pitit. Banm diw, ou konn sam renmen a manzè? Pandan map fè lanmou a manzè yè gon bagay mpat konn wè, mwè anba tete gòch li gon tatou l ekri Rony mon amour hahahahaha. Yo bicha ou kote se men map men men men Rony wi. Ewe
advèsè a pran kou.
Eskizem wi mon ti jan okipe la ahh on bagay m tap diw ou konnen Bicha fèk opere so m fèk pran nouvèl la m pa vle ba li nouvèl la pou sa pa anpire li kòm m konnen nou menm nou ou pi byen plase pase m pou ta bal on jan de nouvèl konsa ou ka wè la. So mpa vle al bali nouvel la map kite sa nan menw te ka dil sa. Ok ok ok ok pa gen pwoblèm vrèman ke nou ou konnen nou gen dè fòmasyon ke nou resevwa nou gen fason pou nou abòde moun yo nan sitiyasyon sa yo e vrèman ou fè byen paske ou vin eksplikem sa e pa gen pwoblèm map jere sa map eseye pale sou sa avèk li pou ou epi map fèw konnen dakò. Map aranje sa epi. Ok dòk lè w konnen m fè nwit lan m pa dòmi yèswa map desann anba pou on kafe epi lè m tounen m ka tcheke sou. Ok take your time map fè sa. Mèsi dòk. Dakò.

Li nòmal sa kap fèt la ok paske se sikilasyon an kap fèt ou konnen oparavan san an pat konn sikile nòmal men kounya la ou jan ou santi l la se sikilasyon kap fèt ou konprann fòk ou pa bay tèt ou pwoblèm epi evite twòp mouvman tou ou konprann men. Atann eskize m lè w di sikilasyon eske se jan polisye yo konn kanpe yap rale machin sou aywe men non limyè.
Richard sa wap pale konsa m vle pale de san an. k ap sikile ale tout kote nan kò w. Kè a se yon ògàn ki pwopaje san nan tout pati nan kò w. Li nòmal, jan w santi la, se sikilasyon an k ap fèt, sa vle di, nan tout kote nan kò a, se li menm ki bay san, ki separe san nan tout pati nan kò w, konprann sa m vle di w? Se tankou yon manman pitit ki di tout pitit yo pote asyèt an nou manje aprè y separe. Wi. So pa kont. Men eske li fè san an rive nan, eske li rive nan tres cheve anlè, dwèt pye anba? Bon nòmalman li pa rive nan cheve men li bay san tout kote nan kò, tout kote san dwe pase ou konprann? Men pa bliye aprè operasyon an ou gen ti fò fè ti ti mouvman ou ka fè ti mache paske ou deja gen 2 jou ou konprann? Fòk ou fè ti mache. Poukisa?
Epi jis pou pèmèt ke ou fè gaz. Ou konprann? Epi pou tout bagay ka pase an byen. Paske ou konnen depi ou poko fè gaz nou pa ka voye w ale. Sa depan de pri a wi paske sou Hainanese Fire la li 3 dola 50. Non, non! Gen gazolin gen diesel kiyès nan yo pou m Se fè? pa gaz sa nan. Nou vle pale de gaz kabonik ou konprann pou ale pou pou ou konprann se pa se pa. Ah gaz chabonik. Epi pa pale twò fò tou, ou konprann sa m vle di w la? Li nòmal pou w santi w konsa. Se jis san k ap sikile. Non! M p ap pale fò. Se. Men non, Bicha!
Si yon moun fè m fè kòlè. Pa gen moun k ap fè w fè kòlè nan lopital la, Bicha. Ou fèk sot opere. Ou konprann sa m vle di w? E, dòk. Bicha?
M wè.
Talè a, gon ti dòmi ki te vle pran m. Kòmsi m wè m devan yon simityè. ki rele Tobout, yon simityè. Epi m wè yon mesye a yon bab long k ap di m, Vini non, vini, vini. Men bi sa. Enhen.
Li sanble ak bawon Lakwa. Enhen. L ap di m vini. Men te, ou t ap panse a kèk lòt bagay, bi sa. Se pa kounye a, se pa kounye a. It's not kounye a.

Men pa gon pa gon medikaman ki rele Mevrisilin. Ou pa te etidye sa Mevrisilin. Ah bon.
Bon. Men Bicha fòk ou ale dousman Bicha ale dousman. Ale dousman ok. Ok. Ok. Men Bicha emm. M vini la se yon bòn nouvèl ke m pote pou ou. Men dabò m te vle prepare ou mantalman e fizikman. Se yon bòn nouvèl Bicha. Hahaha. Ou gon bòn nouvèl pou mwen, fòm prepare m. Fizikman.
E fòm prepare m fizikman. E mantalman. Fòm prepare m mantalman.
Bon, dòk fòm di w, si se nan afè prepare fizikman, sa son bagay m fò ladan. Dòk, depi m piti, m ap fè fizik, m ap fè kous kouri ak echwal Nou soti anba sitadèl, nou monte anlè sitadèl. Anpi, si se pou mantal la, mantal la, se pa bagay fasil. M t ap travay yon kote ki gen moun fou. Pou yo voye moun fou yo ale, se a chak fwa se mwen ki pou pran plas a moun fou a wi. Kounye a, mantal, fizik, nou pa fè sa. Seconde nouvelle, kèlkeswa le news. Give me to eat yeah.
Bicha ou raplew avan operasyon ou te jwe loto pa vre? Bon m fon ti chita. M te diw son bòn nouvèl pa vre?
Wi m te jwe loto. M t ale nan yon gaz estasyon m te fè yon kwif pik. Oh ou te fè yon kwik pik. M te jwe yon kwif pik wi. Bon.
Loto ke ou te jwe a, madanm ou sot vin kote m nan, nan biwo a la, pa vre? L ap montre m ke ou genyen, ou fè 7 milyon dola nan loto ke ou te jwe a. Ah, e mwen ganyen? Aww gwo koze. Patnè 7 milyon dola sa bicha se son gwo bagay paske apre ou fin reyisi a yon bòn operasyon konsa ou konprann epi ou vin genyen nan loto sa vle di son gwo bagay bicha sa w di aa. Bon 7 milyon dola se kelke choz men lajan ap toujou rete papye e dèfra map poze tèt anm keksyon atravè lemond Poukisa yon lòt oblije ap touye yon lòt pou lajan? Nou tout n apral mouri, poukisa n oblije ap kondane nanm an nou pou lajan? Donk, dèfra, ou fè lajan, ou pa menm gen tan byen jwi, se lè zengra k apral jwi epi w kondane nanm a ou. Nan laj m ye la a, lajan pa ka fè kè an m sote pou ap pale m te prepare fizikman, mantalteman. Se sa k fè m di moun yo, lajan li ka itil ou, se vre, men lajan an ou pa oblije bay plis enpòtans ke moun. Menm jan yo toujou di w lajan ne fait pas le bonheur, se vre! Si lajan te fè lebonè, Yon seri de milyonè, pa egzanp, tankou Steve Jobs, ki se te gwo patwon Apple, m te wè sa nan news, enben, li te fè kansè di pankreyas, men li mouri. Si se pou lajan li pa t ap mouri. Sa vle di lajan an gen bagay li pa ka fè pou ou. Bon, pou m montre w ke lajan se pa yon bagay ki enpòtan tèlman nan lavi yon moun, Se, ou di 7 milyon dola la wi. Wi, wi, 7 milyon dola. Ou di. Se kèlke chòz Bicha. Wi. Aprè yon reyisit konsa nan operasyon. Wi, men. Epi pou fè yon kòb konsa. A, bon jou m ap mouri kanmenm, tout ap rete pou lè zengra. Dòk, mwen m ap di w yon bagay jounen jodi a. Ou wè 7 milyon dola sa ou mande m pou m prepare. fizikman, mantalman pou li a, ban m di w sa 7 milyon an ap refè. Bon, ou sot ban m lavi, ou sot fè yon bèl operasyon nan kè m pou mwen e m reyisi, gras a ou m gen lavi. Wè nan 7 milyon an dòk, m ap kenbe yon milyon sèlman, ou mèt pran 6 milyon an pou ou. Woy il kill. Non m fenk rive lakay la hein kounya na pral kontinye pa teks. M konnen e jounen Bicha te di lap fè deyò. Bondye fè Jean Marc te gentan ale. Banm ranje kòm pou nèg sa pa sispèk papa
humm. Nou pap ka pale ankò tande. I love you Fe quiero estupiduste. Ok nan kontinye teks teks teks teks ok.

Kè w kontan papa? Oh wi. Kouman w vin bonè jodi a? Enben ou konnen, mwen lavi a ta pral tonbe, li ta pral pran so. Mwen gen tan vini. Ou prese vini. M wè w parèt yon ti jan fatige tou.
Bah ou menm tou. M wè w fatigèd fatigèd tou wi. Map tex ak lot fi sou madanm mwen l paka konprann anyen. M di depi m maten m la pou kò m e nòmal pou m fatige. Wi. Waww humm Jean Marc gentan ekrim humm. Ti moso granmoun nan kwaze a Jean Marc gad figil.
Ayayay moun yo paka viv san granmoun nan yo konnenm son boul sik. Ti dous, yon dous, yon cho, yon dous, yon cho. Ti mennaj sa, l ap fè tèt mwen pati wi, e m ka menm pèdi madanm mwen.
Wouyy ala nèg funny sa ye Jean Marc mesye.
Woy! Yo pran rat la, yo pran sourit la. Pèlen ki gen rezon. No jalouzi. Chérie ou konn sa m renmen Komsi m wè komsi ou pi jèn ou pi anfòm ke madanm mwen. Depi mwen m wè madanm ou sou stati w jan fanm sa jèn and anfòm sa. Bon anfòm nan fason ki nay men ou lè w gade w wè ou gon bèl cheveux hein. Cheri bon wè la, lay travay, lay travay denwi. 6 è di maten.
Jiska 6 è di maten, nou menm menm n ap travay. N ap al chofe le motè. Cheri, ou konn sa m renmen an? Se tankou m ta di w mond lan te mèt kraze. It's not our business. You know what I'm saying? Kòmsi, se kòmsi m ta ka di w ke Solèy la ap desann li wè lap chofe nou twòp li remont ankò api di lalin nan vin pran plas ou pito. Ooh m renmen lè wap esplike bagay yo. Cheri mwen love chita avèm konsa pandan madanm mwen pala ap di dan kay la gade you make fi you make me free lib se pa sa m pa t konn anglè sa you make me free lib ou fèm gen 18 ans.

ak yon chèz. Tout machin pa gen sa? Non, li pa bezwen gen lòt pòt yo pou moun vin chita kote w bagay sa yo.
M pa konprann cheri. Non, kòmsi sa w lè ou gen yon machin, lòt moun pa bezwen chita kote w, m pa la. Ou konprann? Oubyen si nou pran yon machin ki gen 2 plas tou n ap koule breton nan lòt chèz la? Cheri, m panse sa se yon lòt degre jalouzi sa. Non, non, m pa ja, m renmen, m konn m pa, cheri m se sèl bagay m pa.

Ou mandem pou m baw kout pwen hein. Poukisa trop fre lim hein. Hein dim dimi dimi.
Ou se yo banm diw. E pat kout pren m te diw. On ti tap. Ah ti tap.
Ou tap bon dèyè. E petèt sa tap domaje makout pre konsa. Enben m pa konnen mwen pou ou di m ba w ba w kou. M pa konnen paske si w tap di m ta pre poutèt si m al achte yon batwèl bò larivyè wi m ta plat tou. Non se yo pa konn sa tit tap wi non. Non bouch la w chape w di ba w kout pre paske lè w di gade gon bagay ki pase m la mwa pase m al Ayiti m flanke yon bèf yon sèl kout pre nan tèt bèf la vire tou won tou won l tonbe bip li di m wouuyy epi ou mande m pou m mete men anba gòj la w tou m te ka tou fò w.

Aah ou tap mande si pa gen bak elefan tou? Non.
Eske pa gen bak sirèt? Non.
Chérie mrenmen w anpil chérie I I re I renmn you I renmn you de tout my my coeur you know what I'm saying you you touy me silencieusement you know that's traverse de coeur you know se vre komsi you you make you you make me viv you make me viv Marvy you know what I'm saying lèm te jèn m pat jwenn ti san fre konsa tande hein. Yes yow pa bezwen bay tèt ou pwoblèm map vin kote w la konnya la okontrè m vin kot Bicha la m just wèl avèk yon ti zenzenn la lap byen amize l la imedyatman misye sòti la map vin kote w la konnya la. Ou wap fè tèt an lòlòj an vire. Oh cheri pa di plis. Ti jèn sa yo wè lè nou nan lari a konsa bon si madanm marye konnen fòy pata gen pwoblèm ak mara yo wi ui paske jan nou ede yo a la nan tu me touy tu me touy gade ou fè lapli byen wi map achte parapli m papa atcha ooh bagay serye cheri m renmen m renmen fi ki gen lapli ooh map rele w mete yo map rele w.

M kontan pou li. M kontan pou li paske ou wè tan Prina a dwat a goch wè byen ke li pran yon grenn. Kote ou wè ye la nan pran nan pran nèg ki pa sè fanm konsa non. Oh li pa bezwen di m sa. Gade son jilèt ki file 4 bò. E sa w bezwen di biznis mezi a fè la. Non tande li te ka pitit mwen. Alò lè ou wè gon timoun konsa alò oblije patine li konsa son vyann son pate. Gon bagay m pa ka konprann nan vye bout karan ou gen kounya la se lanmou kap fèt m pa gen wòtèl.

M ap ban nou atansyon, m ap ban nou levasyon. Se ou e ou mwen nou vin wè, nou vin prezante m, ou vin prezante m. Ou te di w ap tann madanm an vini pou pou wè pou wè mennaj ou. Epi kounye a la moun nan rete m ap deranje w detanzantan kòmsi pou m pa pou m pa pale ak li. Se pa konsa moun ba moun akèy lè moun vin lakay ou. Lè moun vin lakay ou, kay la pou li, pwovizwa te Mwen kòmsi m mò fokis nan relasyon moun yo plis pase mwen menm sa m sot andire ki fè m vini bonè. Bon si m te fokis m m ta bòdò w ou ta wè m chita bò sa m ap gade tankou s on fim sinema.
Men jan bagay lan ye la e e e. Yo tankou chen gade yap yap bon sou moun gade aa. Bicha, map pale avè w pi fokis nan relasyon moun yo ke sa map di a, m pa konprann. Fò nou ba yo levasyon pou yo konnen lè yo si sou moun gon jan pou bagay sitou nou fenk renmen. Kman ou bon menm? Renmen si chen e kout baton. Sa sa vle di? Talè konnya ma tande ma tande konnya ou di pou m ba w chanm nan tou. Bon gade gade kismyerim mwen.

Men sa tanbou ka fè. Jodi a Wi. Bicha m fini avè w Bicha. Wi wi. W ap fè tansyon m moute m Bicha. Wi. M dakò. Ou mèt kalme w m gen grenn tansyon la m nan machin nan m ap pran m ap pran pou ou tande. Ok. Cheri kalme kòlè a ok. Kalme tu. Kalme tu. Ban m di w. Anpi tou si gon bagay w on nèg fè gon jan w kenbe on nèg M pa ka de, m pa ka defann tèt m ankò. Ou kenbe m, ou pa wè se fè yo fè m sa. Fè yo fè w sa Bicha?
Ou pa wè m merite mouri.
Konbyen fwa m padone w? Konbyen fwa m pran pasyans avè w jodi a Bicha se swa m al nan prizon ou al nan mòg. Bon cheri, bon m pito al nan mòg pou mwen menm. Men pa bliye nan prizon yo konn vyole moun wi. M pa, m bakè Bicha. Ou bakè? M bakè.

Yon bèl bouk sa Alexandre wi.
Richard, ou pa janm pa sou lekti. Prete m telefòn ou an. Kou kizin nan pral kòmanse la men telefòn nan mouri. M pap gen tan pou m chaje pa m nan. Lanmè y mouri se O non di Pè, di Fis e di Sentespri. Resisite y! Bicha, kou a ap kòmanse nan de segond. Ou ka prete m telefòn nan m gade bagay la? Fas ui.
Ou konn telefòn ou toujou gen kòd sou e pou jòj ban moun konsa. Pa fas ui. Epi telefòn an m gen dwa gen kòd. Fòk map gade.
Epi sa m gen m paka gade a byen. Hein? E sa m gen, bon w konn kòd pa telefòn mwen epi m paka konn kòd pa w la? Chak moun gen serie pa yo. Epi poukisa w oblije met yon kòd long konsa Bicha? Paske son kòd batiman l ye. Chak moun gen serie pa w, ou tèlman pa serye. Ou toujou nan kachèt.
Hey, wap, sou yitoub wap ale? No bicha sou zoom kou cuisine mwen chak madi a.
An sou zoun Ou mèt ay zoune Rete nan sal kizin nan wi sèlman. Mal nan sa m vle bicha.
Li rele black tèt dam.
Gade, Dilettni saj, gade. Oh, li pral gen foto tou. Hum. Banm gad foto. Epa gen foto kilot tou fi toutou hmi gade wè bicha met kod sou tout mesaj sou telefon li.
Yeah Eehh baz la rive.

E pa kriye madanm wap kriye la Bicha? Ou kriye wi.
Non m pa kwè se kriye. Talè se nan kou kizin la ale on live. Depi ou wè dlo ap sot nan zyel konsa sa vle di yo fèk rive nan pati koupe zonyon an.